Hello hello guys kòman nou ye yon lòt fwa ankò se Jenny Loves Kitchen ki antre la kayou pou yon lòt videyo e videyo nou pou jodi an se yon resèt somon ansanm avèk myèl e sòs soya Mwen te pwomèt nou sa nan yon video kem te fè deja e ke mwen pat filme tout resèt la e mwen te di mwen tap vini ansanm avèk yon lòt pou nou e se sa mwen pral fè la guys donk nou kapab rete swiv ansanm avèk mwen nou pral prepare l ansanm premye sa mwen fè se verifye pou mwen si pwason an pa gen kal ladan li e. Efektivman li te gen kal sa mwen fè mwen pral gratel retire kal yo ki sou li an. E lèm fin asirem kem retire tout kal yo ladan mwen byen grate yo poum retire tout kal yo mwen lave yo e aprè mwen pral retire tout dlo yo ladan avèk yon papye twal, si ou gen sèvyèt lakay ou ki pou kwizin ou kapab toujou itilize l konsa tou kapab itilize papye twal papye ou itilize nan nan kwizin lakay ou ok guys kounya sa mwen pral fè lèm fin byen seche yo mwen pral ajoute sèl ansanm avèk. pwav la mwen ap ajoute sèl la map mete yon bon kantite ki kapab bal bon gou men evite pou l pa sale e la map ajoute um, Pwav la, map ajoute pwav lan. Mwen mete yon bon kantite pou l pa twòp men pou l ka sifi. E kounye a mwen pwal mete, mwen te deja gen pwalon mwen ki ap cho, mwen mete lwil e mwen pwal fri somon yo. Nòmalman somon pa pran anpil tan pou kuit, toutan lap fri nou kapab wè li ap chanje koulè nan arebò yo, se la nap kapab konnen eske li bon pou nou kapab chanje li bò e pou lòt pati an li menm kapab kuit ok guys depi lap chanje koulè nap tou deja wè pati sa li menm li gentan kuit pou nou kapab vire li. Aprè mwen fin fri somon an, kounye a mwen pral prepare sòs ki pral sou kap pou somon an guys. Sa mwen fè, mwen te gentan gen yon lay pile, mwen sote lay la nan menm lwil somon an tap fri e mwen ajoute myèl ladan li. Apre mwen fin ajoute myèl lan, mwen pral mete son soja a ki ou kapab konnen l sou non soy sòs oubyen sou non salsa china. Ok guys. Kounye a mwen ajoute yon ti moutad ladan. Si ou gen moutad an likid ou kapab ajoute li, men mwen menm mwen pat genyen, mwen jis ajoute yon ti poud moutad ladan. E mwen pral ajoute yon ti lwil oliv ladan li tou guys. E mwen ap melanje tout ansanm. Aprè mwen fin byen melanje tout ansanm, mwen pral ajoute yon bout sitwon ladan, m ap pran tout ji sitwon an, sitwon an te twò gwo m oblije itilize 2 menm, e la mwen ap a mete sòs mwen an sou pwason yo. Aprè mwen fin mete tout sòs lan, mwen pral pile yon ti koriyand. Non mwen pral rache yon ti koriand pa pile mwen rache yo e mwen ajoute l pou kapab bal couleur e se la ke mwen rive nan fen video an guys. Mwen te akonpanye somon mwen an avèk yon ti diri blan e avèk salad krevèt. An español li rele ceviche mwen pa konnen li si li gen yon lot non. Am e map tou profite di nou si nou ta renmen ke mwen preparel nan yon video pou nou, nou kapab toujou fem konnen sa nan yon komantè e avek plezi map moutre nou kijan mwen preparel. Ok guys. Mèsi guys paske nou tap gade videyo sa M espere ke li te itil nou, li te enspire nou E siw te renmen videyo sa pa bliye banm yon like, kite yon kòmantè, pataje ansanm avèk fanmiw, zanmiw, pataje nan stati WhatsApp ou konsa plis moun kapab konnen chanèl Jenny Loves Kitchen nan E map di tout moun mèsi ki toujou la kap sipòte chanèl la, mèsi pou sipò nou, mèsi pou. Tout bagay guys mèsi anpil pou tan nou toujou ban mwen nan tan nou sa fèm plezi. E ou menm ki fenk fè konesans avèk chanèl Jeanny Loves Kitching nan map envitew pou kapab vin fè pati fanmi Jeanny Loves Kitching nan guys nou pap regrèt sa Fason nou kapab vin fè pati fanmi an se lè w abone e w aktive bouton notifikasyon an ou swiv nou. Lè w aktive bouton notifikasyon an se yon fason pou YouTube ka notifye w chak lè mwen lage yon nouvo videyo konsa w kapab premye moun ki gade l ok guys Mwen vle di nou tou ke mwen sou Facebook, sou YouTube, sou TikTok, sou Instagram nou kapab toujou swiv mwen la, ladan yo nou kapab jwenn diferan bagay ki kapab enspire nou, mèsi guys pou paske nou tap gade video sa epi nap wè yon lòt fwa ankò nan yon lòt video pou yon lòt resèt bye.